Bonswa madam.
Bonswa madam. Ou kapab chita.
Mèsi anpil madam. Mèsi paske ou pran tan w pou w resevwa m jodi a.
Pa gen pwoblèm. Ou byenvini nan ofis konseye fanm a gason an maten an. Avan mwen kòmanse ansanm avèk ou, mwen konn sa ki mennen w la a. Ban mwen non ou, adrès ou avèk nimewo telefòn ou. pou m kapab mete nan konpitè a pou m fòmasyon ok.
Ok um non pa mwen se madam Jacqueline madam Jacqueline Sinclair mwen marye avèk mesye Sinclair so um nimewo telefòn mwen se 4812540 4812540 adrès mwen se um 225 boulevard street

M pran enfòmasyon sa yo, ou pa konn kote sa m pran yo, se pou mwen kapab enfòme ou oubyen tcheke sou ou pou m konnen kòman tout bagay ap mache aprè vizit ou bò isi a. Ok, se pa pou anyen ke mwen pran nimewo telefòn nan avèk non ou avèk adrès ou. Non, m pa gen okenn pwoblèm a sa. M pa gen pwoblèm pou ke ou pran enfòmasyon yo, sa pa banm pwoblèm. Ok m kontan ke sa pa baw pwoblèm um kòman m ka ede w maten an paske tout moun ki vin nan ofis la se yon pwoblèm ki genyen nan relasyon yo oubyen nan fwaye yo epi yo bezwen yon konsèy ki fè yo vini kòman m ka ede w maten an madam. Rezon ki mennen m la maten an um. Se paske mari m kanpe nan visaj mwen avan l rele mwen. Li te rele m, li te di m, Vin fè yon ti pale. Epi lè n ap pale, l kanpe nan vizaj mwen, l di m konsa, Mwen pa, mwen pa atire l ankò. Li pa, li pa gen feeling pou mwen ankò paske m pa atrak, m pa atraktif. So, se sa k mennen m la maten paske bagay la ban m anpil pwoblèm, okay. Bagay la ban m anpil pwoblèm. Se sa k mennen m maten an.
Pou m ka pou m ka jwenn yon ti yon konsèy nan men nou maten an pou m ka konn sa pou m fè nan relasyon an. Ok madam Jacqueline m ka konprann kisa k mennen w la maten an pase jan w pale an bagay la la grav wi pou yon gason kanpe pou l di w konsa ke li pa li pa gen feeling pou w ankò ou pa atrakt ou pa aktraktiv ankò Se yon bagay ki grav wi. Eske m ka konprann li di w pa atraktif ankò? Gade jan ou abiye Vina. Bon, m pap derespekte w pito w fache. Ok, sou Vina se yon konsèy ou vin chache, sou kèlkeswa jan m ka ba w konsèy la m ap ba w li paske w pa fache tou ok. Gade teni ou abiye w Vina. Bon mwen menm si m te gason, menm si m te bande, menm si m te kanpe, depi w antre la m t ap debande.

M pat panse si se sa ki esansyèl lan si sa esansyèl lan nan relasyon ok m vin la jodi an m gentan la m gentan la so banm banm konsèy lan poum ka konnen kijan poum jere relasyon m kisa poum fè poum kenbe maryaj mwen ok ou stil bezwen konnen kisa pou fè pou ka kenbe pou ka kenbe relasyon ebyen madanm sa pou fè pou ka kenbe relasyon se rele sou kòw bay moun dòdeta.

Mwen diw sa ankò, mwen diw sa ankò sa pa ka fèm fache ok, sa pa ka fèm fache paske m vin la se pou m se pou nou ka banm konsèy anyen pa ka fèm fache men wi m gon pitit fi ansanm avèk li wi m gon bèl ti pitit fi ansanm avèk li bèl bèl ti pitit se sa m gen enpresyon se sa ki kenbe nou ansanm toujou paske ti pitit lan Li renmen ti pitit lan anpil. Ou gon sèl grenn pitit epi pou lage kòw konsa e lòt medam ki nan lari gen de twa grenn pitit yo ki ki pi jèn pase w yo kisa w di nèg lan pou fè pou l pa gade yo of course lap gade yo lap depanse kòb nan yo paske yo menm yo fre gade jan w ye yon sèl grenn timoun atò paske w ou panse paske w marye a moun non ou gen yon pitit ansanm avèl lavi fini non se lè sa menm Pou kanpe pou bay mari w afeksyon, pou bay mari w atansyon anndan kay la, feeling anndan kay la, mari w pa sipoze manke sa. Se anpil, anpil, anpil medam se erè sa yo fè, yo panse depi yo marye a nèg la ou gen nèg la. Se pa vre cheri. Ou marye a nèg la konba a fenk kòmanse paske gen medam nan lari a se nèg ki marye menm y ap chache. Son nèg ki marye menm yap chache pasew konnen madan marye a pap bay nèg la tout sal gen bezwen, yo menm yap chache kote tou vid lan e pou yo bouchel epi pou yo pou kòb pou nèg lò ta ba ou, kounye a se fanm sa yo lap ba ou menm ou paka jwenn kòb lèw bezwen kòb ok madanm se al lakay ou bay moun dò deta mete fanm nan fanm ou, kounye a m pa bezwen wè lò lò anndan kay la jip ou sou sou sou tete ou la e e tèt ou gaye e ou pa gen anyen sou ou konprann. Non, men e pa konsa bagay lan fèt cheri ok, ou vin la pou m ba w konsèy m ap ba w konsèy la, se al lakay ou ba, depi lè w ap sot la bay moun dò detap, bay moun dò detap, ou gen pou w jwenn lè w potko marye w pa t konsa, èske w te konsa lè w potko marye? Eske w konnen lè w fin fè timoun epi w marye a mari w, pou w panse ke mari w se pou li, li pa pral okenn kote, but m genlè twonpe mwen, Ok m gentan tronpe m se pa konsa bagay lan ye so m ka wè sa kounya se pou jan kanpe di m ba tiran so m gentan m konprann m gentan wè sa m pa konnen but mwen menm mari m m pa konnen kisa pou m fè pou mwen kenbe li mèwi. M te, m te, m te konn, m te konn makiye, m te, m te konn byen bèl. Ou konnen lè w jenn fi, fò w rete sou kò w an, but apre w fin marye, ou gen dwa wè sa pa nesesè, but lè w jenn fanm, fò w rete sou kò w. M te konn, m te konn mete bèl ti bagay sou mwen. M gen enpresyon se sa ki te atire l, ki te atire li pou l te vin pale ansanm avè m, jiskaske l arive marye ansanm avèk mwen. Oh Zolobot kon marye ou te konn makiye, ou te konn fè tout bagay sa yo epi kounya ou marye ou panse tout bagay fini, ou gen mari w pou kont ou e ou pa bezwen makiye ou poko ou pa bezwen fè anyen. Non cheri se pa konsa bagay lan mache se lè w marye an menm se lè w marye an menm ok se lè w marye an menm pou w bay mari w feeling se anndan kay sa pou met ti gout bagay pou bay mari w feeling pou pou kenbe nèg lan anndan kay lan si w pa bay mari w feeling Li pral chache nou lòt kote deyò cheri. M gentan wè sa nan ou pa bala ou fini gade jan w abiye w vin la. M pap derespekte w but gade jan w abiye vin la tèt ou mare tout bagay sa yo. Epa sa nèg la te marye e li gen rezon pou l di w pa ou pa ou pa atire l ankò pase epa avèk moun sa l te marye yo chanje nan men l. Kounya ou voye lal ou voye lal gade lòt fi deyò ou voye lal pran plezi avèk lòt fi deyò ou vere kounya la lèl nan lari yon lòt fi li fyè poul mache avèl epi ou menm lèw lèw nan lari ansanm avèw li kitew dèyè lap mache devan oubyen li kitew mache devan epi li menm li dèyè lèl rive yon kote avèw poul di an E e e e sa sa se madanm mwen wi. Li pap kite l bò kote l lan pou l di se madanm li non, lap lonje dwèt li lòt bò pou l di sa a se madanm mwen. Paske paske ou ou pa rele sou kò w. Madanm, lè w sot nan ofis lan la, bay boudon an 2 tap, tou pase nan nan nan nan nan shop la, achte bèl ti bagay, achte achte makiyaj, tout sa w te konn fè deja yo, achte yo rekòmanse fè yo epi w ap gen mari w ap gen relasyon anba. Ok ou pat menm bezwen vin la, kòm se lajan w ap peye m. Mèsi anpil. Poko m poko fini ansanm avèw paske enfòmasyon yo fòm mete yo nan konpitè an ok fòm mete yo nan konpitè an pou m ka gen yo atache pou lè w tounen la pou pa tounen pou menm pwoblèm nan ankò ok tout bagay nan konpitè an so madam jan wap m diw lan al lakay ou bay moun lòd etap epi pou mariw pou relasyon an ka retounen jan li a pase se pa yon gwo pwoblèm ki gen se ou k pwoblèm nan se pa nèg lan k pwoblèm nan se ou menm ki pwoblèm nan. So al mete lòd nan dezòd lakay ou ok madanm. M kontan te resevwa w jodi a nan ofis konseye fanm avèk gason, relasyon fanm ak gason. M espere ke tout bagay pral mache byen. So please, ou konn nimewo telefòn mwen, ou konn adrès kote nou sitiye, ou konn email adrès mwen. Toujou kontakte m pou pou di m kòman bagay yo ye. Pou di m èske konsèy m ba yo mache, èske yo pa mache tout bagay sa yo. Epi mwen menm tou m ap tcheke sou ou ok. Pa gen pwoblèm dakò? Mèsi anpil, mèsi anpil pou tout konsèy ou. M tande tout sa w di m nan. E m prale kounya menm jan w di m nan pou m al bay moun update sa. E pou m ka pa. Poum kapab rekipere maryaj mwen mèsi anpil pou tout konsèy ou e m kwè ke tout konsèy ou banm yo m kwè ke lap mache paske m kwè ke se pwoblèm sa ki te gen nan relasyon yo map mete w okouran de tout sa kap pase epi nap konnen kisa poun fè mèsi anpil pou konsèy ou jodi an.
Ebyen ok map tann ou. Map tann ou m espere ke w pat fache pou janm te pale, m pat fache mwen menm m jis tap pale. De men fanm a fanm m tap pale ansanm avè w pou m montre w kijan pou w jere tèt ou. So tounen lakay ou, al retire je w sou tout, je mari w sou tout lòt medam ki nan lari yo ok. M konnen w ka fè sa cheri, nou menm fanm nou gon jan nou ye. Nou gen, kon, kon, kon, konbyen so nou gen pou n pran? Nou gen 7 so pou n pran. So ou menm m pa menm kwè w so, ou, ou pa menm sou demi nan premye so a menm. So degaje w, tounen lakay ou, al bay mari w love la dakò cheri? Pase yon bon joune. M te kontan w resevwa w jodi a.
Non non, m pa fache, m pa fache, m pa yon moun ki fache konsa, okontrè, tout sa w di m la yo kounya m ka wè se verite yo ye, m ka wè se verite yo ye, so m pral lakay mwen jodi an m pral mete tonton Dezòd epi m ap mete w okouran, epi pou m di w kòman tout bagay ap mache, mèsi ankò, mèsi anpil pou konsèy ou jodi an, ok, pase yon bon jounen.
Ok pa gen problem. Babay. Babay. Babay chère.
Hey guys, pase tcheke video m yo jodi an nan YouTube channel mwen Femme Fab Fabiola Fab, nou konn sa li ye deja sou Instagram mwen sou Facebook, so m paka tann pou mwen al banm love lan. Thank you so much, subscribe and share.